Gade, m pral fè l kriye, m pral fè on pakèt pawòl sou li. M gen Niki kòm konplis mwen. Ey, gade guys, gade l jiska lafen. M pa bezwen di w sa k pral pase ladan l. Ok guys, m pral gade pou m wè kote l ye. Sanble l kouche l ap dòmi wi.

Ret branche, pral gen. Timoun, timoun, tande, pandan yo poko vini an la timoun, madi, madi kap 31 desanm 2024 sa la timoun, e ap fèt aktris Elena timoun kòm nou tout konn aktris sa deja timoun si ou menm ou menm ou bezwen vin nan fèt sa wap sèlman mache avèk yon kado sèlman timoun fèt Elena ap fèt silo timoun depi imedyatman nou rive nan stasyon silo a nap vin dèyè nou timoun so mache an foul vin a mache ak kado nou timoun poun ka vin patisipe nan fèt aktris Elena ok.

M pral manyen manm jèn fanm. Nap kontan wè prank sa mezanmi eeyy m pral wè kisa love

Nana ap vini talè. Langaj lè w ban mwen an se pa li Elena ban mwen. Ou pa konprann sa m vle di w la? Lè w sou manti. Lè w sou manti avè m.
Kòman sa m ap fè nan wap m ap ban w manti a? Ki sa m te di w depi m la? Wè m pa renmen lè yon timoun ap ban m manti. Si tout fwa m pran ka w an konsiderasyon. Alèz avèm, m renmen lè moun alèz avèm mwen menm menm menm pou m ka jwenn kote pou m pase èske w konprann? Paske se yon timoun mwen renmen anpil ou wè madam Louna? Ou wè mwen madam Louna? On moun pike m m pa pike l paske m gentan wè sans mwen nan li ou wè lè w wè sans ou sans ou nan yon moun Gade cheri, moun sa, menm ke yo di w, menm ke yo di w kèlkeswa nenpòt sa yo di w de moun nan ou pap janm kwè. Èske w konprann sa m vle di w la? Paske sans ou gentan nan sans moun nan. Mwen menm si yon moun pa gen chans avèk zanmi, m pa gen chans avèk moun. Pandan m ap bay love epitou m ap pran dan. Èske w konprann? M pa renmen l konsa. E mwen siyen pou m pa pran l konsa ankò. Pandansetan m ap ba w kè epi tou ap ban m dan, non non non non non. M fin pran dan. Mwen menm mwen chwazi fin pran dan. Si m ap bay kè fò m jwenn kè tou. Men bagay an wa, m pa ba w, m pa ba w manti non. Ou ban m manti la, ou ban m manti. M pa ba w manti, m pa tap janm ba w manti. Si n ap ret lakay ou pou m kòmsi Yon move bagay ou byen mwen pa mpa tap janm rele nan fim nan se sa. Gade cheri mwen mwen renmenw anpil kwèm si w vle wè alèz avèm epi tou mwen menm map alèz avèw Men m pa kache w anyen nan. Wè nan lavi se sak fè w wè m pa pran moun tankou w lakay mwen. M te konn gen anpil moun lakay mwen, men m pran anpil chòk ladan yo. M te vin chwazi rete nan kay mwen ak pitit mwen sèlman. Èske w konprann? Kidonk, si toutfwa tretman m ap bay pitit mwen m pa ka bay li yon moun ki fè desant oubyen ki fè, ki, ki, ki nan kay la ansanm avè m, m pito pa aksepte. Ou tande? M pito pa aksepte. Vin non Nana. M pito pa aksepte. W ap ban m manti, w ap di m konsa ke wi, manman w se si, manman w se lòt bò. Men manman w sot rele m la, li di m konsa ke. Depi avan yo moute la, se kache ou vin kache pou yon ti ekskiz, pou yon ti gason li renmen, yo pa dakò l renmen avèk ti gason an, kounye a vin kache yo isi. A vle di, lè l fè sa mwen menm m son sitirèz. Yo pa sipoze fè sa non papa.

M konnen w depi w renmen yon moun, depi w renmen yon moun ou nayif, kras manman w ou ye. Depi w renmen yon moun ou nayif e kan w pran nan cho avèk moun nan e lè sa ou kwè moun nan e te yon bon moun li te ye. Anben w pa tande, manman Love sot pale avè m la, li di m konsa ke Love se kache l vin kache la pou yon ti gason l ap pale avè l. E bèl timoun kou wou. Manman w pa tap janm aksepte pou mal tonbe non. Se paske l gentan wè nan moun ou wè a e pa la avni w ye non. Men m pa wè poukòl bagay sa bon manman m pa menm di m anyen epi ou di mwen sa manman m di men kache. Cheri si manman w ap pale avè m li pa gen dwa di w sa l di m. Li pa gen dwa di w sa l di m.
Mwen janm fon bagay konsa pou map bay manti pou pou mte ka vin rete la. Oh oh cheri mwen menm depi jodia si Elena aksepte w se nan li men mwen menm mwen pa aksepte w la. Lap ka lave w manmi.
Ou te gen dwa di m, ou te gen dwa mete m okouran, di, Manoar, se poutèt yon ti gason e k ap pale avèk mwen. M poko menm renmen avèk ti gason an menm. Manman m, manman m vle Kòmsi pou m pa nan pale avèk ti gason an. Ou menm ou vin kache la, ou konprann, pou l ka jwenn libète pou l ka pale avèk nèg la sou telefòn. E ilèvrè, m sispèk sa. Ou wè avanyè ou moute anlè do kay la, m al swiv ou. Tout moun gen dwa ap domi ou menm minwi in è di maten ou nan telefòn e pwoblèm sa m genyen an. Sa map pale tou piti. Tou piti map tandel menm. E ou menm wap ap pale nan telefòn nan tou. Non men nu gason m ye. Oh oh ou okipe Niki m chita anlè a map gad tiktok. Men poukisa tout moun ap domi ou menm ou anlè a pou kòw. Dim page Mwen menm mwen pa dakò m pa dakò moun mout anlè a poukisa mwen menm m paka ap domi epi tou ou menm menm kòm tifi ki anlè a pou kòw. Ou pa konn kote kèk vye bal mawon ap soti. Hein? Ou pa konn kote bal mawon ap soti. Kounye a pou vin antrave m nan Pòtoprens pitit, silvouplè, pran ti bri kanko w, ale.
Banm bwa valiz ou yo rapidman. Ou mèt tou pran, ou mèt tou pran n pou, pou, pou, pou, ee, lè w va ale wi. Bon, ou konn sa w fè a Baboo? Kisa m fè cheri? Pale twò, twòp kòmsi, twò mal avè l.

yon bay pou pou manje
yon
eptopè paske lè Elena pou sa eptopè pou kon achte pouli ou pa ka dim pou sa map viv avèw pou sa pou bay sa pa cho la Niki
E kon a rele depi wèl renmen yon moun li bay nanm li nan moun nan e ras manmanl e konsam ye Renmen se paske ou pa renmen love Poukisa m pa renmen l nan? Ou pa renmenl se paske ou pa renmenl ki fè w aji konsa avèl Kijan m pa renmen l nan? Mesi e pou sa m. Vin pale Elena. Si e pou sa kisa. Wap di yon pawol ou manje pawol la.

Oh.
Manman se mèt kay ou, ou ka chwazi di sa w vle, ou ka chwazi pran desizyon w vle, men m di w sa w pa sipoze asepte. Se pa ou menm ki di l rete la pou pou pou l pou lè manman l vini pou l pou l pou l M te ka toujou di l rete manman men se ou menm ki pral pran desizyon an.
Men poukisa w di l rete?
Paske m konnen, mwen menm, a anfèt m te konnen son fanmi nou ye, si tout fwa li deside vin la se paske l konnen l t ap vin nan yon fanmi e ke y ap resevwa l de bra louvri.
A vle di m pa resevwa l de bra louvri? M pa konnen. M pa resevwa l de bra louvri? M pa konnen non.
M panse si se fanmi nou ye, nou youn ta sipoze respekte lòt. E si tout fwa bandi peyi a ta vin nan zòn sa li chwazi pran kay nou, nou mande l kote pou l rete, l pa p ouvri de bra l pou l resevwa nou? Anben e sa m ap jere la. E sa m ap jere. Men m pa ka kanpe sou manti avè m. Ki manti l fè la manman?
Ou pa gen dwa pou ap fèm bagay konsa. Ale ou plen la manti. Mwen m pa vle ou rete kote moun ki ki kap bay tèt li manti. E jenn fi ou ye, jenn fi pa konn pa konn nan bay moun manti, sitou paran yo. Se nou k paran pou ki voye je sou nou.

Alo sista. Wap vin nan ligne. Wè depi la fò wè e manti lap bay. Wi. Kisa w di m de love? Wi. An fèl vini. Anben ok pa gen problem. Bon la nan li yo. Li la li bon pa la. Kote love prale. Fel vini. Li dia lap vini.
An frel la lakay li a plis grand sel la. Anben ok pa gen problem. Pa pranm pou sitirèz non kòmè, paske m pa konn sa kap pase nan demwazèl yo.

Sot dèyè m nan. Natou al kondwi love pou pou l ale. Sot dèyè m nan.
Kòmè zanmi Tayou l ye al kondwi l pou l ale. M pa ba l de ti janm non. Sot mwen k moute desann nan.

Sa bon moun ap gadem nan. Gadon tenten mesye. Pa gade moun yo.
Love.
Sa pou fèl wap relel la. Kisa pou fèl wap relel la.
Epa ou menm ki toujou di Elena fè n son fanmi li. Anben e pa vre? Enben e pa vre, kisa? Sa vle di nan fanmi sa, w ap bay moun priyorite sou lòt? Se konsa? Pi gran gen dwa sou pi piti. Pi gran gen dwa sou pi piti. Ou wè l ale, ou wè l ale, al gade kò si l ale, al gade kò si w wè l ale. M ta renmen konn sa w fè la wi. Ale, ale, ale.

Nou pran mèt prank lan. Nenpòt ti, nenpòt ti prank wap fè sou li li toujou wè kamera. Pare vin di ti manmi cheri vini. Sa ou resi pa kapab. Ou resi pat ka wèl vini, vini, vini. Oh m tande wi, moun pa ka prank yo depi yo prank. Plizyè fwa map fè. Ou pa fè ti manmi an non.
Vin dil ankò.

Sa w wè? Nou byen pran yo, nou byen moulen yo. Se franchman sa wi. Hein? Se franchman sa wi. Yes, yes. Si moun e konsa vag lan te pase, moun ki tap gade video sa jiska la fen ansanm avèk nou, nou di yo mèsi. Epi pa bliye abòne, like, kòmante epi pataje. Se te Acteur Nicky e Madan Wawa. Tchaw tchaw. Branche pou yon lòt video. Yes, yes.